Pa egzanp, si w pa t vle yon moun konnen menm moun ki nan vo. Lè w gade, moun nan la ekri, li ekri yon nan, e, e, e, yon nan moun lakay mwen. Moun nan ap voye mesaj, m di moun sa li pa lòt ke Max ki pou fè aksyon sa a. Men dènye bagay li fè yon moun, wouch m tèlman parèt raz. Gonw mesye isi ki ekrim. Manman Jimmy koman ou ye bay sa ou m se moun latibonit m ta renmen m ta renmen wè w latibonit rankontre avèk Jimmy men pli souvan lè moun yo bezwen rankontre avèm yo toujou mete Jimmy devan menm si ou ta bezwen voun bay bay Jimmy la Max di non lap di li di son pretèks ou konnen mesye yo yap chèche yon bagay ki ka tankou si bay sa nan menm la si se li menm ki ka fè li pa lave w li pran pretèks lan epi li ekri mesye an oh jezi. E imel la se pou mwen menm. Se nonm ki ladan. Mesye a vin kite nimewo li. E pou m di, se pa mwen ki te ekri w non. M di, mari m ki ekri w. Men, m pa ka di w anyen. Li gen tan di l nèt, m oblije kanpe avè l. M pap ka kanpe avè w. M pap ka ba w rezon. M pap epi pou m ba l tò. Men! M pa sipoze di sa devan non pou l pa fè sa nan imèl mwen ankò. Ou toujou fè l? M ap retire tout imèl mwen paske. O! Epi l ap ekri moun, l ap efase yo. Moun ap menm ap mal regade m ap di m maledve. Poutan se pa vre! M se yon moun ki saj a mwen. Bon, m te di ou pa t pale wi. Li ekri mwen se Amour. M tèlman wont m oblije ba l rezon. M obli, m kanpe, m kanpe devan, dèyè, dèyè do mari m, ou konnen. Epi lè l vire nan kay la, m di w pa sipoze fè sa, w ap fè moun pa pran m pou malèdve, w ap fè moun. E kòmantè. Bon, men yon bagay Max te konn fè m lontan. Mwen, n ap di nou zenyèz, nou pa zenyèz vre. Pou, pou dat bagay sa la, nou pa t kenbe l. Se kounye a ou t ap di se mwen ki te postè. Chak yon moun fè kòmantè anba videyo m, ou di m betiz, Max ap reponn ou. Lap joure Mwen menm sa ke m te konn pran pretèks lèl fè sa m toujou di cheri m pa renmen gason kap joure non pou l pa fè sa ankò pou moun pat antre nan paj li an pou moun pat gentan rekonèt kiyès ki nan vi m kounya li di oh ou pa renmen moun kap joure men m pa joure m toujou di yon moun pa pa pa joure m di m di se nan se nan entènèt lan m ye moun ap toujou joure m m pa lajan moun ap toujou di m betiz. Pa li m kenbe se marim ki te fè sa m oblije kanpe l paske tout tout myèl sansib pou siwo yo epi m bloke mesye li si li sou tout bagay mwen yo m gen 4 myèl lè m nan kont avè l wè mwen menm pa l yo m retire yo tankou m gen aksè a telefòn li se vre men gon bagay ki pase m retire l m di m pa bezwen l m fè kòlè an pou l te ka wont. Poul te ka retire pam yo tou ah ah misye kenbe yo la komsi akawont sa yo se pal Konya m di konsa m di ou konn yon bagay m retire tout afo sou telefòn mwen ou menm fè fè parèy la epi m kenbe m fin retire pal la gon gon mesaj li di ou pa gen email mwen ankò m di non m pa bezwen gen afom m pa bezwen gen anyen. Pou l te ka wont pou l te ka retire pam yo tou. Sa moun potko, tankou m te konn fè vyouz nòmal, men gen gen diferans ant an lage yon video li fè vyouz avèk moun fokis sou ou menm pou yo ap pran sa ou gen li vin poste l yon dezyèm fwa ankò. M di Jezi. Epi lè lè dam nan vin poste m nan, m di wè se ou menm ki koz tout bagay sa yo paske se ou menm ki t al poste l e dam nan wè nou nan pisin ap enjoy M di ou menm ki koz tout bagay sa yo tout jouman Piscine nan te bon Piscine nan te bon Li postem yon lot fwa anko wi Li te promet mwen li dim M pap poste w manmi m pap poste w menm lèm ta nan kont avan m pap poste w anko Ou poko wè bel bagay se lè yon moun ap ekrim nan Instagram Max ap pral ap pral ekri w Yon seri de moun lakay mwen M konn ap jwe avè yo. Oh bonswa se lè mwen m tande moun lakay mwen ap ekri m tankou ti mesye lakay mwen map m te nan menm lekòl avè yo dadou sak pase m jwenn yon nimewo kap ekrim yon nimewo e fort myers e florida ap ekrim m di kiyès sa kap fè yon bagay konsa. M di kiyès ki fou konsa oo ou pa konnen Dadou marye ou pa konnen Dadou gen mèt m di oo m di enben li damou m di ou konnen fanm fanm latibonit tèt ou ap pete misye pat sou ou pat sou damou tou m di bon depi ou vin la ou paka pa damou se pa vre depi ou vin manje ou manje se pa vre. M ap ekri tout ti mesye yo kite Dadou an repo. M di si m tonbe nan lari an, se pa ou menm k ap gen tan kouri leve m. M konnen ke depi ou gen moun ou. Kristina la? Bon moun Kristina. Kristina pa mete m sou lèzòd non. Bon finalman mwen menm ak Kristina monchè, m bay Kristina legen lontan. Jan map di nou an ti moun, moun sa yo anfen yo pa janm kwè ke yo renmen yo vre m pa konnen toujou ap fon dal jalouzi. E bagay ka fè tansyon moute wi ti moun kontwole tansyon ou tande. Antouk kontwole suk lan. Lap ekou wi Lap ekou lap di o o o dadou gen mari dadou m pa tankou ki dènye bagay li fèm wouch m santi si m te bò kote l m tap resi kale granmoun m tap pran kout nan tèt li m fèl kite paske m pale w twòp tankou granmoun m di w non Gen pa fwa m di mezanmi cheri bagay timoun piti pap fè se li wap fè m fè wouch tansyon m moute m ok zen sa bon m di moun nan pa fè sa si ok pa egzanp si w pat vle yon moun konnen menm moun ki nan vo lè w gade moun nan la ekri li ekri yon nan e e e yon nan moun lakay mwen. Moun ap voye mesaj, moun di moun sa li pa lòt ke Maxi pou fè aksyon sa. Li di, o oh, bonswa, kòman ou ye? O oh, mwen ou toujou ap pala dado, dado, dado se madan mwen. Dado marye, mwen di, mwen bat kò, mwen bat kò mwen fiyanse avèm non. Dado marye. Le zanmi an mout. M pa pale non m tou ferme. M di m di w ap fè moun pran w tankou son moun ki malad. Oh! Fè sa moun. Oh ok. Yeah.
Ok. Mwen menm opinyon pa m sou sa. Misye tuye tèt li sèt, tou 2 moun yo antò. Ni Max, ni manman Jimmy, tou 2 antò. M pa bezwen, bon, menm lè misye pat touye tèt li, menm lè yo tap viv, yo tou 2 antò. Rezon k fèm di yo tou 2 antò, E Max pa sipoze kite madanm ni nan kondisyon an pou lal pran yon timoun. Max te ka toujou kite madanm ni wi, men pa pou lal pran yon timoun ki te ka pitit li. Sa se premye tò m bay Max. Sa ka rive ou nan yon relasyon, ou te marye avèk madanm ou. A un moment donné, sa pa mache, ou deside kite a madanm ou, men ou apral, ou pral pran yon moun nan nivo w. Li gen a pa gen menm laj avè w, men nan nivo w, au niveau de, diferan, diferans yo ka yon 5, yon 5 ans, ma, diferan daj. Men pa nan yon nivo yon demwazèl ki te ka pitit ou. Sa ka, sa ka rive, wè la map tande, e, live la. Map tande live la manba map tande gon pakèt bagay nou di ki trè enpòtan sa ka rive nou panse se manman Jimmy ki fèm ki se fason li aji konpòtman oul pou yon lòt nèg sa ka rive se sak fè Max touye tèt li sa ka rive tou se pa sak fè sa sa ka rive tou sa soti lanmò a genlè al soti nan nan nan egzakteman nan madan Jimmy. Lè m pale de madanm nan, madan marye a, oubyen m pa konnen sa l gen pitit avè l la. Sa ka rive lanmò a, se opine n ap opine, nou pa konnen. Men, menm lè si sa ta rive o nivo de moun sa yo, pa manman pitit li a, men li klè Max gen plis tò Ke tout moun yo nèt, ke tou de moun yo. Max gen plis tò se sak fè tou se lik viktim avan. Pa bliye manman Jimmy kap viv Ayiti te nan move sitiyasyon. On moun vin dil map ede w. Li pap teni kont ke kòman sa pral ye demen. Ki sitou son jèn timoun li ye. Grangou pa dous, la mizè Ayiti yo. Bagay yo pa osi fasil, ou jwenn yon moun ki di w machè map map retire w nan sa w ye a. E pa tout fanm kap gen kran pou l di a, nèg sa a li granmoun, mwen m pa nan granmoun sa, m pa nan sesi, m pa nan sela. Sèt, li pat gon vrè, li pa ta, li, non sèlman manman Djimi pat, pa tap ka gon vrè lanmou vre pou Max. Pase, an serye. Men fòk gen yon konsyans tou wi. Ann serye timoun.
Wi, konsyans lan fòl la, fòl la. Ann serye, ann serye timoun.
Dadi, jodi a vre. Ki moun, ki moun k ap leve, ki jenn fi k ap leve Ayiti, jenn gason k ap leve Ayiti, ki pa ta renmen renmen avèk yon moun ki nan po yo, yon, yon, yon, yon, mwen menm m ta renmen renmen avèk yon jenn fi ki nan nivo m. Yon jèn fi tou ta renmen renmen fèl fè vil avèk yon jèn gason nan nivol men mesye dam sa yo lè yo live sou tiktok wap gade pou wè se manman Jimmy ki yon ti jan afiche Max paske li gon bagay men kòmsi m te ka diw Max tèlman santil granmoun se toujou plen yo plen moudal filtè poul parèt.
Donk sa pwouve te gen lanmou lakay manman Jimmy tou. Ann serye Ann serye menm lè manman Jimmy fèl li menm li fèl wi paskel bezwen yon bagay men pa bliye manman Jimmy yon swa tou li ta renmen poste avèk yon nèg nan vil poul satisfè manman Jimmy pa fouti dim li te satisfè non ou paka satisfè avèk yon moun ki pa nan nivow yon moun ki nètman diferan avèw se vre moun nan sipòte w manman Jimmy ta avèk mesye a E se pa sèlman mwen Jimmy, gen pakèt lòt moun kap viv nan relasyon, kòm si moun nan pa alèz, moun nan jwenn kòb, moun nan jwenn manje, se sitiyasyon, ayiti fè tèlman fè moun mal, move, move peyi, move tretman, sitiyasyon peyi dayiti fè moun pou moun nan pa ta di bonjou l oblije pran l ap met sou vant li maten midi swa.